Debat Ensemble ki se La Famille Equilibrée, yon emisyon ke nou toujou fè, kèlk videyo ke nou toujou voye sur la famille. E deja nou di bonjour et bonsoir à la famille Equilibrée pour cette nouvelle année. Nou swete a chacun de nou, kèlkeswa kote ou ap tande nou, kèlkeswa lè ou ap gade an, nou swete ke ane sa kapab yon ane d'equilibre pou ou, pou fanmi w, pou pitit ou, pou anviwònman w pou w kapab kontinye avanse an ekilib. E deja nou konnen ti mo dòd la ke nou pap bliye, si tout fwa ke ou ta toujou wè ke fanmi an poko ekilibre, kontinye Lanse e pwononse pawòl sa a sou tèt ou, sou tèt fanmi ou, sou tèt pitit ou pou di J'ai une famille équilibrée. E de la nou di bonjour si w ap tande nou nan matine, dans la matinée, e nou di bonsoir si w ap tande nou dans l'après-midi oubyen dans la soirée. Nou kontan pou nou avèk ou nan Video sa pou nou kapab parle un peu e kontinye parle de la famille paske deviz nou, objektif nou se pou ke fanmi yo kapab viv an ekilibre pou ke avan ke ou mouri ou byen avan lè wap gade pitit ou kap progrese ou ava sonje ke ou te prononse e ou te travay pou ede fanmi ou genyen yon ekilibre. Ane jodi an, nou ap pale de tou e de ryen sou sijè sa a lè nou pale de lafami ekilibre. E nou konnen deja, nou pale de sa, nou di ke lè ou an ekilib, se lè ke tout kondisyon yo reyini e ke fanmi an kontan. Men le pli souvan, sa ki rive nan fanmi yo, gen plizyè tèm ke yo itilize, gen plizyè definisyon ke yo bay sou ekilib, e fanmi yo defwa yo konn pale de fanmi ekilibre oubyen dezekilibre, fanmi òganize ou dezòganize, e le pli souvan yo pale de yon fanmi toksik. Se toujou preske menm tèm yo paske genyen yon dekalaj ki fèt o nivo de la famiy, gen yon bagay ki pa ale twò byen o nivo de la famiy. Am, m ta sonje ke yon liv ke m tap li ki tap pale nou de sa, lè yo pale de fanmi ki toksik, a, le pli souvan yo jije bon ke, e yo di ke, a, le pli souvan lè fanmi yo ap viv, si ke tout bagay ale tout moun satisfè an depi ke ou ta wè a lèy nu lòt moun k ap gade ta wè ke gen yon fonksyònman an pa twò nòmal men si tout moun nan anviwònman an ki ap viv o sen de la fami twouve ke l nòmal so yo di ke fanmi an pa toksik m pa konnen nan. Analiz pa w kote w ye a ke w ap tande nou an ki analiz ke w ka fè de sa? Si tout fwa ke fanmi an ap viv ansanbl, manman, papa, pitit, e menm si a lòy nu lòt moun k ap gade paske gen de aksyon imoral k ap fèt ki pa sosyabl, gen de pawòl k ap soti nan bouch moun sa yo oubyen fason ke yo reyaji, nan atitid ke yo genyen, nan fason ke yo viv a lè yo nan sosyete a oubyen bò kote moun, lòt moun ta ka obsève e di ke bon moun sa yo p ap fonksyone nòmal. Men yo dekouvri pou di w ke si tout moun nan anviwònman an twouve ke l nòmal kote ke yo ap viv la yo menm an famiy, tout moun aksepte l jan l ye a epi yo viv alèz, so yo pa toksik. Men nou vini ap fè yon ti analiz pou nou di ke tou sa ki ka nui a sosyete a, a anviwònman an, ki degaje de jefè negatif sou lòt moun ki bò kote yo, nou twouve ke li toksik. Se anòmal. E le pli souvan gen moun ki konn di ke bon, fanmi m ap fonksyone nòmal paske mwen pwokire fanmi m tou sa ke l gen bezwen, mwen pwokire pitit mwen yo tou sa ke yo gen bezwen, mwen Lakay mwen se mwen k pase lòd lakay mwen se mwen ki Di moun kisa pou yo fè e yo tande m e le pli souvan moun nan konn nan analiz pal li di bon fanmi la ap byen mache e pandan se tan genyen yon malèz gen yon disfonksyònman ke li pa menm rann kont paske pou li menm le fè ke l fè tout devwa ke l dwe fè nan fason ke l reponn a bezwen fanmi an, epi li just pase lòd, li pa janm pran le tan pou l obsève oubyen analize avèk fanmi an ki sa k pa ale byen epi l di fanmi l ap fonksyone byen. So, tout sa ki kreye yon annui osen de yon òganizasyon oubyen E nan yon fanmi kote ke gen moun ki pa alèz, gen moun ki pa ap viv avèk kè kontan, se la toksisite. Paske genyen yon malèz, gen yon bagay ki anpeche ke moun sa a li menm pou kont li pèsonèlman, menm lè l pa pale, li pa ap viv alèz, li pa ere vrèman anndan sèvo li, anndan kè li, li gen yon bagay ki nwi l. So, depi ke ou ta nan yon fanmi, ou ta obsève oubyen konstate ke genyen lòt moun ki bò kote w konpòteman w oubyen jan ke w fonksyone avèk yo li nwi yo, ou mèt konnen ke ou ap viv nan yon fanmi ki toksik. So, jodi an nou vini pale anpe. de tou, kòm nou te di ou de tou e de ryen, ki jan ke nou dwe fè anpil efò pou nou ede timoun nou yo nan fonksyonman yo, nou vin plis santre sou timoun yo, jèn adolesan yo, nan fason ke nou ap viv avèk yo, nan fason ke nou konpòte ak, konpòte nou avèk yo antan ke paran, e. antan ke moun kap viv nan anviwònman yo, il se peut ke se pa yon paran byolojik, ou kapab gen yon timoun lakay ou, yon timoun ke ou adopte, ou kapab gen yon timoun tou ke manman l oubyen papa l mouri, se sou kont ou ke l ye, se ou kap leve li. So, fonksyònman yo le pli souvan yo pa bon e yo kreye de grav pwoblèm lakay timoun sa yo nan fason ke yo vin grandi. Yon fanmi toksik le pli souvan ki sa ki rive ke se ke gen yon moun ladan yo nan fanmi an ki dominan e li dominan le pli souvan jan l domine an se ke se li k pran desizyon jan l dominan an se ke li pa bay pèsonn moun dwa pou pale ou byen pou pran de desizyon ou konn reyalize ke menm nan chwa pou timoun nan aprann yon metye e menm nan chwa pou yon fiyansay menm nan chwa machin ke l ap kondwi. So, se lèt an kesyon, lèt dominan ki fè tout chwa sa yo. So, si w se yon moun konsa, se pou w reyalize ke il y a quelque chose qui ne va pas ou ap okazyone de trouble lakay lòt moun ki bò kote w. Donk, leplisouvan, sa ki rive, kòm nou te di w n ap pale de tou e de ryen, leplisouvan sa rive, sa dekoule dè lekòmansman nan chwa ke jèn fi an oubyen jèn gason an fè. E nou konnen, leplisouvan, nou ka di sa tou, Le plis souvan lè ou chwazi, ou chwa, ou fè yon chwa, ou pran yon desizyon nan chwa a, ou angaje ou nan chwa a, men gen yon bagay ki trè trè enpòtan nan chwa a lè ke ou fè li. Gen yon bagay ki trè enpòtan, se le pri a peye. Gen yon pri a peye nan tout sa w ap fè. Ou ka fè chwa a nan zye pa w e se sa k rive le pli souvan nan koup yo. Jèn koup yo, o depa se vrèman byen, se vrèman bo, se vrèman agreyab, se vrèman admirab e moun nan santi ke li fè yon bon chwa. li fè yon bon chwa paske nan zye pa l, li wè l ke l nòmal. E se sa ki rive, se kè la ki pran desizyon an, se kè a ki pran angajman an, men lè l rive nan faz pou w fè rezonman an avèk le sèvo sa pa fèt. E se sa ki rive nan aprè 15, 20 tan lè moun nan ap fè analiz pou l di kon, bon kòman ke m te fè fè erè sa a? Men se sa ki rive, se paske pa t gen yon rezonman, se te sèlman le coeur, le cerveau, li jwe yon gran wòl nan lanmou ke nou genyen an. Le pli souvan nou kite emosyon yo kondwi nou nan chwa, nou sèlman swa nou renmen nou pran yon angajman avèk yon moun jis pou fè plezi nan zye imen e sa paran oubyen antouraj nou e pou nou fè wè men ki jan de moun ke nou genyen. E se yon gran, gran erè ke nou fè, de grav erè ke nou fè lè nou fè l konsa, paske se lavni tankou ladaj ki di, l'avenir dira le reste. E anpil moun ka di, bon, de se fè, ki sa pou moun kwè la, ki jan pou moun pran desizyon sa yo, paske ou wè moun, ou pa konnen moun, se o fur et a mesure ke ou pral konnen moun, se sa pran du tan pou konnen partenaire la, dè fwa ou wè moun nan, ou wè ke. Li sanble ke l nòmal, e analiz yo fè ke se pa rezone m pa rezone, se pa reflechi m pa reflechi, mwen wè, men m pa ka konprann. Genyen yon bann bagay ke nou dwe mete aksan sou yo lè nou ap fè chwa yo. E nou bezwen. non sèlman tande moun nan pran le tan ok zye w wè aparaman se kèlke se son moun ki ba w anpil anpil avni ki pwouve w ke gen anpil avni li montre w ke le futur sera beau le futur sera grand epi nou santre sou sa yo le pli souvan se sa ki rive men nou pa pran le tan pou nou fè analiz pou nou di ke bon euh, se vre, zye m wè, men ki sa rezonman m bay. Paske lè yon moun ap pale, lè yon moun ap act, se de bagay diferan. Lè yon moun ap pale, Obsèvasyon an mande pou w obsève l alalettre nan tout ti detay sa ke l ap di yo. Dèfwa moun ka di ke ben se twò egzijan. Wi, egzijans sa yo, tankou nou te di ou, le prix à payer, sa se fè avan menm ke ou marye.

paran yo, m pa konnen pou kounye a nan jenerasyon ke nou ap viv la, nan nouvèl kilti ke nou genyen yo, e se sa tou nou ap di jèn timoun nou yo pou yo trè pridan an se sans, le pli souvan, sa ki rive, gen yon kestyon daparans, yon kestyon de fami, yon kestyon de klas, yon kestyon de nivo entèlektyèl, So, fanmi ayisyèn nan, li santre anpil sou pwen sa a, pou l gade, pou l tande, pou l obsève, nan sans sa a. Men gen yon bagay ki enpòtan nan n ap pale avèk jèn fi yo k ap grandi, k ap leve pou gade e tande, paske se pa le paran, se pa paran k pral viv avèk moun nan, men se ou menm. 10, 15, 20 tan an, se ou menm ki pral viv avèk moun nan. Jèn fi, jèn gason, nou pale an gwo. Le pli souvan, nou santre sou sa a pou nou pale de lanfans de la pèsòn ki vrèman vrèman enpòtan paske jan ke timoun nan grandi li pral gen anpil repercussion sou lavi marital li oubyen lavi santimantal li, gen de chòk ke l resevwa si yo pa gen tan trete, si yo pa gen tan geri, yo pral kreye anpil obstacle nan lavi moun sa a, e lè ke l ap grandi, de moun ki grandi nan fanmi monoparantal, de moun ki grandi san afeksyon, de moun ki grandi swa se moun nan santre sou yon pwen kèlkonk. Gen yon seri de obsèvasyon ke ou ka fè lè ke ou jwenn yon jèn gason oubyen yon jèn fi. Pa egzanp, Obsève, moun nan ap vini avèk yon pwen ke ou ap wè ke se pwen sa a, sou pwen sa a ke l santre. An nou pran egzanp yon moun ki se yon moun ki genyen yon yon karaktè trè otoritè, ou ap wè ke moun sa a li santre le pli souvan sou afè biznis li e l ap pale w de biznis oubyen moun sa a tou l ap pale w de paran l, l ap pale w de kijan de moun ke yo ye, Gen yon seri de bagay ki ka kap pèmèt ou dekouvri ki tip de moun ki anfas ou a e ou menm kounye a ou pral konnen ki tip de moun ke ou ye. So li vise vèsa, li ni pou fi an li ni pou gason an, se pa sèlman gason an kap vini avèk des aparans konsa, men ni fi an tou, langaj li, kotel leve an pral fè w konnen kiyès li ye, kisa ke l renmen, kisa ki pral centre lavi li demen. Sa vle dire ke si kounye a ou pa gentan fè analiz ki tip de moun ki anfas ou an, ki tip de moun ke ou pral fonksyone avèk, lè ou rive nan moman difisil yo, ou pap kapab fonksyone. Paske lavi santimantal, ou dwe genyen yon istwa, yon istwa, istwa la se pa moun nan ki pral vin ba w istwa w de li menm, men se istwa nou. Histoire nou, l'histoire de notre vie sentimentale, l'histoire de notre affection, l'histoire de fondman ke nou genyen an. Se sa ki pral ede kounye an pou kapab santre pou konnen ki tip de moun ki anfas ou a. E nou kapab di w li pa two tar Li pa two ta. Poukisa e gen anpil moun ki ka di ke sa bon m fin veku avek un tel oubyen avek une telle sa fe 2 ane e relasyon an toksik ke gen anpil difikilte pou youn konprann lot paske nou gen tan e li vreman difisil nan tanperaman l. Men, tout fwa ke genyen dyalòg, genyen kominikasyon, genyen fason pou nou reviv ankò, pou nou e mete lè pwen sur lè i, pou nou rezoud sa ki dwe rezoud yo. E li pa fasil, men li kapab rezoud. paske pa gen anyen ki enposib pou Bondye. E se sa k fè ke nou santre sou jèn fi e jèn gason nou yo, moun ki ap rantre dan le lien du mariage, ki pa t ko marye, ki pral fè aventure, ki pral, ou bezwen fè des analyses avan menm ke ou pran angajman sa, paske moun ki toksik lan, li pral kreye anpil enpak sou lavi fanmi w e sou pitit ou ke w pral genyen demen. E timoun sa yo ki vrèman leve nan yon atmosfè toksik, yo grandi avèk li, e kounya la, kisa yo pral remèt avèk lòt moun ke yo pral pran an? Yo, li pral vrèman difisil pou yo fonksyone. E se sa k fè ou wè sosyete nou an, de jou an jou, li prale de mal an pi, paske, Nou kite les bonnes mœurs, les bonnes habitudes e nou santre sou sou yon seri de bagay ki negatif. Paske lè kounye a ou rankontre avèk yon moun se negativite sèlman ke l genyen, ou pral di m bon li pa t aparamman li pa t sanble yon moun ki te konsa. Men l te konsa se paske ou pa t obsève, ou te sèlman Contemple avec le coeur, ou te sèlman kontanple avèk lèzye, men le sèvo li pat fè analiz pwofon pou l te konnen ki tip de moun ki anfas li an, ki tip de moun ke ou ye, ki tip de moun ki vini anfas ou a, kòman ke nou pral ekilibre pou nou viv de fason nòmal, pou nou viv epi pou nou analize Timoun sa yo ke nou pral leve, ke nou pral grandi an, ki karaktè ke yo pral genyen? Paske, pa bliye nou di w, moun ki dominan an, se li menm ki pral dirije, se li menm ki pral gide, se li menm kounye a ki pral bay tout yon seri de akimilasyon pou ke timoun sa a sòti toksik. Gen timoun nan ki grandi avèk lapè, gen timoun nan tou ki grandi avèk vyolans. So, tout sa yo se de bagay ki fè enpak sou sosyete nou an, sou timoun nou yo k ap viv la. E li to ou ta, aparamman ou te pran yon moun pou te fonksyone nòmalman avèk li, pou te viv avèk li paske ou te wè bon, sèt an bo garson oubyen sèt an bèl jèn fanm, jèn, bèl jèn fi, epi, li te genyen de tanperaman ki pa t match avèk ou, li te genyen de atitid ke l te devlope nan anfans li ke nou pa t chita trete ansanm, ke nou pa t chita pale ansanm, nou pa t chita negosye ansanm, epi vin kreye de grav pwoblèm. So jodi an, n ap kontinye ankouraje w, n ap kontinye mande w pou pran tan w pou fè analiz sa, pou w gade. Ou kapab petèt fanmi an toksik, men si ou menm zye pa w ouvri pou w wè ke gen yon bagay ki anòmal, eseye chèche trete l pou w wè si ke w ka rezoud li e kanpe avèk nan lavi timoun yo, jèn timoun yo, jèn tifi yo, jèn ti gason yo k ap grandi pou gade wè si w ka ede yo fonksyone nan yon fason ki pli nòmal pou yo sòti nan twoub sa ke yo ye a, yon twoub sikolojik ki kreye anpil enpak, anpil enpak sou lavi yo, sou lavi sosyete a. So, nou te kontan pou n pase ti tan sa a avèk ou. Nou swete ke ou pran le tan pou w analize, pou w konprann e pou w chèche konnen ki jan w ka ede fanmi ou ekilibre, ki jan w ka ede lavi ou gen yon lòt sans, lavi pitit ou gen yon lòt sans e fòme yon lòt sosyete, yon sosyete ki ekilibre, ki balanse e yon sosyete ki ka viv yon landemen meyè. Nou kontan pou n te pase ti tan sa avè w. Fanmiy ekilibre, rete ekilibre. Si w pa t ekilibre, chèche lekilib paske lekilibre la, li sèlman mande w yon ti tan pou konnen ke avan tout bagay, Genyen yon pri a peye nan kèlkeswa desizyon ke wap pran, kèlkeswa chwa ke w fè a, kèlkeswa angajman, men gen yon pri a peye, le prix à payer se lekout, se lobsèvasyon, se lanaliz, le rezonnman pou konnen kisa w dwe fè. Nou swete ke w pase yon bòn jounen. E ke nou va kontinye nan nou lòt videyo. Si w jwenn videyo sa, pa gade l pou kont ou. Pataje l avèk yon lòt moun. Petèt, sa nou di yo, li ka pouse l al fè lòt rechèch, al pouse l pou l reflechi, al pouse l pou l pran lòt desizyon, pou l konnen ki jan ke l dwe jere fanmi l, ki jan l dwe jere tèt li, menm zanmi ke l genyen, zanmi ke w genyen, Chèche ekilib la. Pa fè nenpòt, pa pran nenpòt ki desizyon, pa aji nenpòt kòman, avan tout bagay, chèche reflechi, chèche rezone, e pou kapab gen yon landmen meyè. Nou kontan pou n te avè w, e de la nou di bonjour si w t ap tande nou dan la matine, e nou di w bonsoir si w t ap tande nou dan lapremidi oubyen dan la sware. E nou renmen w anpil, nou kontan pou n te pase ti tan sa a. Nou renmen w.